Yon kout ayibobo pou tout sitwayen ki pa vann konsyans yo pou lajan. Yon kout ayibobo pou tout Ayisyen ki gen Ayiti nan nanm yo. Yon kout ayibobo pou laprès an jeneral. Jodi a se yon gran jou pou n prezante laprès, kominote nasyonal ak entènasyonal sou lobedyans du Groupe d'Initiative pour la Recherche d'une Solution Durable à la Crise Haïtienne. Yon ògàn de mobilizasyon e dezobeyisans sivil, k ap akonpanye tout fòm de mobilizasyon pasifik o nivo nasyonal. Pou KPT a bay talan l nan dat echeyans li, n ap ankouraje tout fòm de dezobeyisans sivil, si tout fwa KPT a vle gade pouvwa pou fini ak pèp ayisyen an. Ògàn sa konpoze pa, Pwofesè Jean Elize Silescar, Godson Jacquet,

men osi pou sansibilize ak mobilize pèp ayisyen an sou dat 7 fevriye a e gade ansanm ansanm aksyon ki ap poze pou pèmèt ke yo ranplase kavek li. Tout moun konnen klèman youn nan 4 misyon ke Konsèy Prezidansyèl la te genyen se te asire sekirite pou tout peyi a pou pèmèt ke lavi reprann, aktivite reprann nan peyi. Puiske n ap pale la a de sekirite ki reponn a twa gran demann. Premyèman on demann politik kote e responsabilite e e ekzekitif la se dabò pèmèt ke enben lavi, aktivite reprann nan peyi a. Se yon demand sosyal kote ke yo te gen pou yo e non sèlman evite tout moun sa yo an sitiyasyon de deplase, men pèmèt ke sak te deplase deja yo retounen lakay yo pou rekipere kay yo e relanse aktivite yo. Yon demand ekonomik, se te pèmèt ke.

Reyalizasyon KPT a, li negatif sou tout fon. Tout moun wè, KPT a rive reyalize lavi li, li konstitye richès li, e li pa abòde sa nou te genyen kòm fenomèn. Se nan sans sa, nou klè sou sa, Fòk genyen de dispozisyon ki kòmanse pran pou relanse mobilizasyon sou tout fòm pou kapab fè echèk avèk KPT a ki yo menm kwè ke yo ka rete sou pouvwa a pati de 7 fevriye e se sak fè nou di pou 7 fevriye sa ka gen koze nan peyi a. Nou di pou 7 fevriye sa ka genyen bagay nan peyi a. Donk nan sans sa, si se pete a kwèt li ka anvlimen kawo a, li ka, e m ta kapab di, konstitiye yon echapatwa pou evite 7 fevriye a fèt ke l fèt. Men nan sans sa nou menm, nou kòm avangadis, Nou di klèman ke se mobilizasyon sou tout fòm pou zèv Levy a. Se ki sa? Se mobilizasyon sou tout fòm pou zèv Levy a. Piske mesye dam KPT sa yo, yo di klèman, yo te siye pou yo ale, yo prale. Nou konnen nan dekrè. 12 avril 2024 la, li di ke mesye dam yo pa ka fè yon jou anplis. Nou konnen akò 3 avril la di mesye dam yo dwe ale 7 fevriye. Donk sa vle di ke gen bagay pou nou ta kwè ke mesye dam yo prale fè. Men lè nou konnen ke nèg isit se koken yo ye, lè nou konnen nèg isit se mètdam yo ye se bakoum yo ye, Pèp ayisyen gen yon sèl opsyon nan men l pou l fè mesye dam yo ale, se mobilizasyon! Pèp ayisyen gen mobilizasyon pou yo fè CPT a ale, e nan sans sa, kòm gen anpil moun ki di klèman ke yo pa wè kòman klas politik li, klas politik la, aktè politik yo ap prepare depar CPT a, nou menm anndan Gwoup Dinisyativ la, nou te vin prepare ak, vin prezante ak pèp ayisyen an, yon kalandriye daktivite ki pral abouti sou 7 fevriye. E kalandriye daktivite sa, se premyèman konferans de près ke nou gen la jodi a, ki ap pral sansibilize pèp ayisyen an sou non sèlman mobilizasyon, men osi dezobeyisans sivil apati de dat 7 fevriye. Nou klè sou sa. Men genyen osi le 19 janvye kap vin la pral genyen gwoup kap reflechi sou kesyon sekirite anndan gwoup Lejislativ la, lap òganize yon kòlòk, yon asiz sur la sécurité de konsè avèk fòs de represyon gang lan ke n pwofite envite nasyon an, nou envite laprès osi nan evenman sa a. Atravè evenman sa a, na pral rive mete sou pye yon obsèvatwa sur la sécurité.

Anndan Rezo Bi a, genyen on mouvman ki rele Mouvman Nasyonal dè Viktim dè Lensekirite, donk kote ke tout moun ki nan kan yo, tout moun ki deplase yo, tout moun cpt a e, e, e, pa maladrès li, pa t mete sekirite pou yo te kapab viv lakay yo, enben tout moun sa yo, sa yo pral fè, nou prale nan mobilizasyon, mobilizasyon pou kapab mande cpt a jistis pou travay ke yo pa t rive mete sou pye pou te evite moun sa yo kite lakay yo. E le 27 janvye pral genyen yon kòlòk, yon asiz avèk ansanm antite, ansanm strikti de jèn ki ap pwone emèjans yon nouvèl klas politik e yon nouvèl boujwazi nasyonal, enben pral gen yon kòlòk atravè strikti sa yo pou ansanm yo reflechi kòman 7 fevriye y ap kapab di mo pa yo. Men osi gwo inisyativ la.

Hein se premye jou depa Jean Claude Duvalier enben pèp ayisyen an pral reyini ansanm pou ke yo kapab relanse mobilizasyon nasyonal la avèk lòt strikti e lòt gran moman an se pral le 4 fevriye e le 4 fevriye a vrèman se pral prezantasyon komite de pasasyon pouvwa a puiske cpt a li menm deja di lap kite pouvwa a atravè Leslie Voltaire donk Nou paka deside apre yo kite pouvwa a pou pa gen anyen pou regle, enben gen yon komite de pasasyon pouvwa ki pral prezante e komite sa pral gen pou prepare enstalasyon nouvo pouvwa le 7 fevriye. E le 7 fevriye se pral non sèlman la mobilizasyon nasyonal, la mobilizasyon nasyonal sou tout tèren, sou tout tèritwa nasyonal la, men osi se pral moman pou prepare envestiti a, 7, 8, 9 fevriye pou pèp ayisyen an ka antre nan yon lòt ère. E se sa k fè, n ap pwofite di ak nasyon an, n ap pwofite di ak pèp ayisyen, cpt a pa ka deside ban nou bout tè nou. Cpt a pa ka deside bay pèp ayisyen an defi. E se nan sans sa a nou menm, nou kòmanse reyini avèk plizyè gwoup, pou nou kapab prepare mobilizasyon nasyonal la, paske nou kwè ke pou 7 fevriye sa a, peyè a ap boule, pou 7 fevriye sa a, peyè a ap boule, pou 7 fevriye sa a, peyè a ap boule, si mesye dam CPT yo rete sou pouvwa, menm jan gen yon lidè politik ki te di sou Jovenel Moïse, si yo deside rete le 7 fevriye, ki sa k ap pase? Peyi a ap boule! Si yo rete 7 fevriye, enben tout bagay kapab rive, gen moun ki menm di, yo kapab pran. de sou kay si defizè yo pa deside tande larezon. Donk se rezon sa ki fè jodi a nou te reyini laprès pou prezante kalandriye daktivite sa a pou abouti a dat 7 fevriye a. KPT a anklanche yon seri de rankont avèk de pati politik, de estrikti. Yè yo te rankont avèk Konsansis pou Redresman Tranzisyon an. E maten an gen Rospo ki ban yon konferans pou laprès kote ke Esaïe Beauchard li menm ki se kòdonatè a li fè konnen ke se yon sòti onorab yap yo ap diskite ansanm avèk kpt a. Èske ou panse ke mobilizasyon an li de miz lè ke yo menm yo konnen pou yo ale fòk yo ale oblije gen mobilizasyon pou pètibe petèt aktivite skolè yo entre autres? Ekoute, nou o nivo gwoup inisyativ la, nou di l deja, E kesyon e mesye dam yo envite de gwoup nou te bay opozisyon an. Nou te di klèman cpt a su le ban dè akize, cpt a an li menm pa ka deside ap konvoke ankenn gwoup politik. Sa se premye eleman. Dezyèm eleman, nou te di yo klèman ke e. A partir du moment yo deside on group deside fè dialogue, dialogue pa konn fèt nan envite on group apa, nan on envite 2 group nan on ti chanm fè nwa, sa yo pale w pa konnen. Nou te di clairement ke e pou yo envite, pou yo fè dialogue, se reyini group yo ansanm nan on seul espace, e k ap pèmèt ke yo pwopoze yon ajenda, yon kalandriye e pou diskite sou sa k ap diskite. Men sa nou wè la, pa gen ankenn posibilite pou sekretè a ta konvoke 2 gwoup politik e tout gwoup ki ale nan kestyon sa, nou pral pran nan yon divèsyon. E se yon fason y ap prepare opinyon an, jan yo toujou di l la, pou yo ka fasilite koudeta yo an. E nou di, sa p ap pase, nou di, sa p ap pase, se mobilizasyon. Donk cpt a pa kapab konvoke moun pandan li menm li oban dèzakize, piske nou di klèman, pou yon asiz òganize, pou yon dyalòg, yon kòlòk òganize, fòk gen yon eleman nèt ki rive fè sa, eleman nèt la, Se le kongrè des universités ki kapab fè sa e tout moun dwe koube yo ak envitasyon kongrè inivèsite yo e non konsèy minis ansèyman yo. A anviwon 15 jou pou 7 fevriye a rive la, e poko gen vrèman yon konsansous ki pran. Tout moun ap di fòk KPT ale, fòk KPT ale. Gen de moun ki te fè de pwopozisyon, men de pwopozisyon ki pa fè inanimite. Ki jan nou 7 fevriye ap ye? Eske KPT ap kite ap kite kle anba pòt la al fè wout li? Ou di mwens ki jan sa ap ye? E, ekoute, nou klè sou sa. Nan kestyon moun ki panse ke, alò, nou menm kòm aktè yo nou wè l tou, difikilte aktè yo genyen pou ke yo chita ansanm, yo diskite atravè yon asiz nasyonal an siy de yon yon yon rapatriman, yon fòm de rapatriman de souverènte nasyonal nou. Men mentnan, e se pa yon rezon pou jistifye pou de moun kwè ke se pete ak arit la. Dayè nou sot di l deja, non sèlman lakò di 3 avril pa prevwa sa, men egalman le dekrè di 12 avril di ou pa kab mete yon jou anplis sou sa. E pou n ale pi lwen, Cpt a rekonèt e yo di nan laprès ke yo te siyen pou yo ale, yo prale sèt yo. Donk etan, kòm deja gen presedan nan istwa politik peyi a sou kesyon sa deja, nou menm nou kwè ke, e menm jan Michel Patrick Boisvert se te moun ki te rete pou li gide zafè kourant annatandan gon nouvèl akò politik, Enben nou kwè ke kapab gen yon reprezantan o nivo gouvènman an, kapab genyen de tyès pèsòn anndan gouvènman an yo chwazi pou likide lè zafè kourant an atandan ke nou pwosede a enstalasyon de yon nouvo pouvwa e apre le 7 fevriye. Donk nou menm nou kwè ke deba sa a li tonbe e cpt a se manèv, se manèv dilatwa, se divèsyon y ap eseye fè pou yo ka jistifye. Kòman pou yo rete? Dayè nou wè plizyè inisyativ de koudeta ki eseye fèt deja e avèk sa ki pase yè nan Viladagrè la. Donk nou menm nou di ke nou pap pran nan divèsyon, fòk mesye dam yo kite pouvwa a menm jan akò a di l, menm jan peyi a di l e pa gen wout pa bwa, yo dwe kite pouvwa a le 7 fevriye 2026. Nou pa krenn ke gon yon nouvo Ariel Henry avèk fils aimé lè ke KPT a ale epi kite bagay la nan men fils aimé epi. Ou likidatè kont pou l tou fè eleksyon tou pa gen okenn lòt bagay k fèt. Ekoute,
ka pa Ariel Henry a avèk Didier Fils-Aimé se 2 bagay diferan. Puiske Ariel Henry pa t ap likide lèzafè kourant, se te yon nominasyon ki te fèt pa Prezidan Jovenel nan epòk la. Donk nan ka Didier Fils-Aimé a, apati.

E se sak fè nou menm nou di ke a partir de depan CPT a, mentnan wi le gouvernement liquide les affaires courantes en attendant genyen dispozisyon pou pran pou kapab mete le moun nan tèt egzekitif la. Mèsi.